Hey guys mwen pote nouvel video pou ou koman pou kapab fè yon miniature video pou chanel youtube ou sou pot ko abone avek chanel la abone pou apè di pyes nan video nap lage sou chanel la mwen pral moutre nou fè sa sou yon ti aplikasyon ki fasil pou kapab itilize aplikasyon sa aplikasyon sa rele pik sa nap klike sou li lè nou ve sou li nou pale sou ti kwa sa anba nap klike sou li lè fini nap desann. Nou prale anba a la kote ki make choisir, nap klike sou li. Epi lè fini nap chwazi ki fon nap itilize pou nou kapab fè minyati nou an. Men, an jeneral pou kapab fè yon minyati YouTube se sa wap toujou itilize ki se 1920 par 1080 epi 16 9. Lè nou wè ke l solid dirèk epi nap prale sou ti flèch sa a la. Lè nou rive la ankò n ap klike sou menm ti flèch la. Lè nou rive la, n ap klike sou dezyèm nan ki ekri retouche limaj, n ap klike sou li. Ok. Men meni an afiche anba a la. Ok, n ap gade anba la kote ki make otokolan, n ap klike sou li. Pou nou kapab chwazi yon aryè plan, ban nou pran aryè plan sa, m pran aryè plan sa, m chwazi l. Ok, la m agrandi l. Avèk men m, m agrandi l. La m met on aryè plan. Met on aryè plan. La m mete l konsa. M panse l bon la. Li bon la. Epi lè fini sou ti, sou ti flèch sa la m klike sou li la. Kote ki make verifye a, ti flèch verifikasyon an la m klike sou li. Ok. Kounya la, nan meni an la ankò, mwen prale kote ki make ajoute foto. M ap klike sou li ankò. Epi lè fini m ap chwazi yon foto. Sou telefòn mwen an la, mwen gen yon imaj Woody Woodboy m ap pran l. Epi lè fini m ap fè ajoute. Ok. La m ap agrandi l. La m ap agrandi l avèk men m. Men la, lè w ap gade la, w ap gade Woody Woodboy. Lè fini la ankò map klike sou menm ti flèch verifikasyon ankò la m klike sou li. M prale sou foto ankò pou m kapab mete yon dezyèm imaj pa egzanp. Ok. M gen yon imaj pou Rutshelle la map klike sou li. E map fè ajoute. Ok. Sa son imaj pou Rutshelle. M agrandi l la. Ou kapab fè l nan fason ou vle. Se jis m ap moutre ou kòman pou w kapab fè l. Lè fini n ap klike sou menm nan ankò. Sou menm kote nou te klike talè a sou ti flèch verifikasyon an nou klike sou li. Epi lè fini n ap klike anba la kote ki make tèks. M kapab mete sa ou. pa t konnen, pa egzanp. Epi nou klike sou ti flèch la ankò. Ok, lè fin avèk menm ankò, m kapab agrandi l, m kapab diminye l. Ok, meni, la m leve l, avèk menm, tout sa m ap fè yo la avèk menm m fè yo. M sèlman depoze menm sou li. Sa w pat konnen. Kounye a la pou m kapab chanje koulè a, w ap wè kote ki make koulè, ou klike sou li. La m ap chanje koulè a. Tout sa se ti bagay pou kapab modifye tèks la. Tout sa yo la ou ka klike sou yo pou kapab modifye. Nan ale pou m klike la, tout sa yo la kapab ede w modifye l. fason ke ou vle l la, si m klike nan sa ankò, li wè la, li ba, li, li, li modifye l yon lòt fason la ankò, ok, kòm m pa renmen sa, m retire l, m ale, tout sa yo se modifye w ap modifye, m panse sa yo vrèman fasil, depi w rive ladan yo, w ap ka fè l alèz, epi lè fini nou klike sou ti flèch verifikasyon ankò, ok, menm kote nou t ale talè a, otokolan nan pral klike sou li. Lè nou rive la nou prale nan resan, sak fè yo resan paske m tap itilize yo deja pa egzanp. Ok, ti ikon love sa ki anlè a la m kapab klike sou li, epi m pranl metel la avèk menm depozel, Mete l la m kapab diminye l m wè l on ti jan twò gwo ok lè fin ap fè verifye ankò apre sa nou prale menm kote nou t ale a nou prale menm kote a ankò otokolan sa vle di se tout sa w bezwen w ap chache la nou prale nan resan ankò. M prale ankò sou sou ikon lajan sa. M diminye l, m depoze l la. Ok. Lè m fini, m fè verifye ankò, m tounen la, e m ale sou otokolan ankò. Lè m fin ale sou resan, epi lè fini m chwazi ti flèch sa a. Ok, m pran flèch la. M fè l rive sou lajan la. Ok, apre m fè verifye ankò. M tounen. Nou prale menm kote ankò. M pral montre nou yon bagay. Kote ki make dekouv la. Lè w klike la. Tip imaj ou bezwen an. Ou ekri l la. Tako si m bezwen. Ayiti, pa egzanp, si m ekri Ayiti, m ap jwenn yon drapo Ayiti, m bezwen yon drapo Ayiti. La, m tou jwenn li. Plizyè drapo Ayiti ki prezante, m chwazi sa. Ok. La, m jwenn drapo Ayiti a. Sa k fè m te klike nan resan pou m te kapab jwenn lòt yo, se paske mwen te gentan sèvi ansanm avèk yo deja. Men kòm mwen potko sèvi ansanm avèk Ayiti a, oubyen si m te gen l deja, m moutre nou kòman pou n al chache l. Ok, epi m leve l, epi m met drapo Ayiti a la. La m gentan fè yon bèl ti grenn minyati. Wè la minyati a gentan fini. Ok, n ap fè, n ap rale sou ti flèch la pou nou kapab anrejistre l, lè fini n ap fè galeri. La nou gentan anrejistre l lontan. Kounye a la m prale sou galeri telefòn mwen an, m pral wè minyati ke m sot fè a. N ale. Vrala men minyati kem sot fè kounya la sou picsa se yonn nan aplikasyon kap pèmèt ou fè yon bèl grenn minyati mèsi paske ou te gade tout video a si video a te vrèman enteresew abòne pou pa pèdi pyès nan video nap lage sou chanèl la aktive ti klòch notifikasyon pou chak lè nou lage yon video pou ka se yonn nan moun ki jwenn notifikasyon an premye geng geng.